Bonjour, bonsoir sa depan kote wap koute nou Bondye beni w Koman ou ye? Koman fanmi ou ye? Nou swete ke tou va byen o non de Jezi Nou kontan se vrèman yon reyèl plezi pou nou antre lakay ou yon lòt fwa ankò semèn sa pou nou pote La bòn nouvèl di wayòm de Dye pou antre lakay ou, pou wayòm nan rantre lakay ou, abite lan kè ou, lan lespri ou, lan nanm ou. E non pa m se Pastè Dikwazi. E kòm nou gentan fin abitye avèk Vizaj la non an nou kontan e nou di mèsi avèk tout moun ki te kap kap tande nou tout moun ki toujou branche nou e sa ki deja enskri yo e ki tou jwenn videyo e an premye Update e sila yo ki pako enskri e ou ka fè sa e peze ti klòch la e enskri ok subscribe lap vrèman bon pou fè sa lè ou fè sa ou ede mwen e ou pèmèt ke e pawòl la e nou jwenn ankourajman pou nou e pote li paske nou panse li enpòtan pou pawòl la pataje sitou wayòm Bondye malerezman ki e pa vrèman twò preche e nan legliz yo e y ap Preche tout lòt bagay, e se pa enpòtan sa map di yo, sa wap preche yo pa enpòtan, men m panse le pli enpòtan se sa Jezi Kris te ban nou fè a, se ale pa tou le mond preche la bòn nouvèl di wayòm. Se sa ki enpòtan e ki sa ki pa ki pli enpòtan. Nou di w mèsi. paske w ban nou posiblite yon lòt fwa ankò jodi a pou nou antre lakay ou pou nou pou nou pou nou pou nou pale ansanm pou nou pote yon bòn nouvèl ba ou sou wayòm Bondye a. An nou kòmanse pa lapriyè. Papa nou ki lan syèl la, Dye vivan, nou beni non, nou egzalte non ou, nou di w mèsi, mèsi pou gras ou. Mèsi pou lanmou w, mèsi pou sekirite w, mèsi pou pwoteksyon w, mèsi pou bèl semèn sa w te fè n pase, mèsi pou semèn sa Seyè Dye Wa dè Wa ki se yon semèn beni nan lavi nou. Mwen kontan paske se ou ki Wa nou, nou di w mèsi paske se ou ki chèf nou, nou di w mèsi Seyè Dye pou tout byenfè w nan lavi nou, pou gerizon ke w ban nou, pou lapè, lajwa, jistis ke w ban nou, ki wayòm ki se wayòm ou, nou di w mèsi Papa pou gras ou. Nou kontan paske ou se Bondye. Men pawòl la sè Dye nou pral pataje avèk zanmi nou yo, nou mande w tanpri papa ke pawòl sa antre nan kè e fè depo nan lavi chak moun kap tande pawòl la pou pèmèt ke pawòl la sè Dye fè chanjman ke l dwe fè a. Yon pawòl, yon fraz, yon mo ka fè tout ka fè yon tout yon diferans nan lavi kèlkeswa moun kap koute a. Nou beni non nou egzalte non w. Nou priye w o non de Jezi pitit ou ki vi ki rèy pou syèk dè syèk la. Amen. Yon lot fwa anko nou antre lakay ou pou nou pote pawol la. Nap mande ou yon lot fwa anko pou ou komante, pou ou enskri, pou ou like. Ok? Paske li vreman enpotan pou nou. E si gon yon bagay ou pa konprann, e ou ka toujou fe komante. E nou menm nou pral gade komante yo sou kek kesyon ou poze. Ou ka toujou poze kesyon, e nou menm, dans la mesure que nou kapab, n ap toujou fè efò pou nou reponn avèk kesyon ou yo. Bondye beni w, bonne écoute! Jodi a nou pral pale sur Le Royaume de Dieu, une réalité. Wayòm Bondye a se yon bagay ki reyèl. Se pa fake, se pa fable, se pa istwa, men se yon reyalite. Pa gen manti ladan l. Si w kwè l, w ap wè l. Men si w pa kwè l, ou pap wèl ok petèt ou ka wèl wi men ou pap ka antre ladanl e li trè enpòtan pou nou mansyone sa paske gen anpil moun petèt ki anndan legliz oubyen ki pa legliz ditou ki panse ke Wayòm Bondye a se yon fab, ki panse ke Wayòm Bondye a se yon istwa pa konte, se yon reyalite li ye vre. Wayòm Bondye pap etabli sou tè a. Enben, m pote yon bòn nouvèl pou ou, pa gen manti ladan l, pa gen fab ladan l, pa gen istwa ladan l, Wayòm nan li bèl e byen egziste, gen moun k ap viv ladan l, Mwen menm mwen se yon moun kap viv lan wayòm nan ok paske tout moun ki kwè lan Jezi Kris a tout kè yo ak tout nanm yo ak tout lespri yo otomatikman yo anndan wayòm nan pa gen a mentir de cela pa bliye Jezi Kris te kloure pou tout moun Li te mouri, li te anseveli, li te resisite pou tout moun ki kwè lan li ka jwenn lavi. Pa bliye, e Jezi Kris lè l te sou kwa a, li te antre de brigan, youn agoch, youn adwat. Bon, gen moun ki di se la an goch, la an dwat. Ok, yo ba w bon. E. Pandan ke sak a goch la tap moke li tap di bondye se bondye ou ye poukisa ou pa desann kwa a ou sove nou ou sove tèt ou ok misye ap pase jezi nan betiz e nonm ki adwat la di e Mwen menm avèw nou la paske se vòlè n ye se mechan n ye se asasen n ye men nonm sa ki sou kwa ki nan mitan nou la li pa merite sa kap rive l la sa k rive l la li pa merite l paske li pa fè anyen pou l la e li menm kote a li di jezi pa bliye m non lè w nan wayòm nan. Sa vle di se yon nèg ki te konn tande pawòl la. Otomatikman, Jezi Kris di, Jodi a menm, w ap pran wayòm nan ansanm avè m. Wayòm nan, se yon bagay pozisyonèl li ye. Li pa isi, li pa laba, li pa lòt kote. Se yon kesyon de kwayans e de pozisyon, kote ou kanpe. Sak Wayòm nan. E pou pa bliye sijè ke nap trete jodi a se Wayòm nan se yon reyalite, se yon bagay reyèl, se pa fake, se pa fable, se pa istwa, men li reyèl. Nap envite w, nap kontinye avèk li lan Matye 13 e jodi a nap pran vèsè 36 la e ki fè swit avèk yon sijè ke n te trete deja, se parabòl de livrè. E Jezi Kris ap, paske Jezi Kris anpil fwa li pale ansanm avèk foul la, li pale an parabòl, paske se te yon pwofesi pou l pale an parabòl. Pa bliye tout sa Bondye di. fò l akonpli l. Li te di avèk Ezayi, Ezayi te pwofetize ke pèp la l ap tande men l pap ka konprann, l ap wè, ok, l ap gen de je men l pap ka wè. Se sa k fè Jezi anpil pawòl l ap preche sou wayòm nan li pale l an parabòl. Men,

Explike nou la parabòl de livre du chan. La lan vèsè 36 la, nou wè ke disip yo pat konprann parabòl movè zèb la. Pa bliye lan parabòl sa, si w li lan vèsè avan yo w ap wè, Nou te pale de sa deja, moun ki te tande, ki tap gade Hélène tap pale parabòl de livrè a. E pa ble gon moun e son son kiltivatè li gon chan lap plante e li plante ble men gon lennmi lè l fin plante ble a kal plante livrè. Livrè a son vye gazon. Ok? Lè l plante Lè tou lè de leve Lè yo plante yo ap leve Tou lè de leve Men Sèvitè e kiltivatè a li wè ke Gen ble k leve Melanje ak li vre Anmè E disip yo, e sèvitè yo mande, èske yo mèt al rache livrè yo? Li di, non, pa rache livrè yo, kite yo grandi ansanm. Paske si w rache livrè yo, ble, ou ka rache ble tou. Ann kite yo grandi ansanm, de tout fason, ble a l ap bay ble men livre a pa fouti bay livre. Lè rekòlt la rive, n ap pran ble, apre sa n ap taye tout pay ki rete yo, pami yo livre a ap ladan l, e n ap boule tout. E sa fè. nou di ke le wayòm de Dye c'est une réalité. Poukisa? Paske wayòm nan li se yon reyalite paske si w pa kwè ladan l, se vre ou ka legliz, se vre ou ka al legliz, petèt ou ka yon bon moun, men m ap fè w, m ap ba w yon bòn nouvèl, gen anpil moun ki pral nan lanfè, anpil bon moun ki pral nan lanfè. Li pa, li pa saji sèlman pou bon moun. Paske gen yon prensip pou eritye wayòm nan, nou te di sa deja, wayòm Bondye se lapè, se lajwa, se lajistis, par le Sentespri. Li di lan Women 10 vèsè 9, Si tu konfès de ta bouch le Senyè Jezi, e si tu kwa dan ton kè ke Dye la resusite dè mò, tu sera sove, sa vle di fò konfese. se vre ou se yon bon moun, map ankouraje ou toujou ret bon moun, men fò ou akonpanye bon moun nan avèk Jezi, pou bay Jezi lavi ou. Ok, lè sa a wap sove, se kondisyon an sa. Disip yo la yo bezwen konnen ki rema, revelasyon ki genyen anndan. pawòl sa a. Anpil moun panse ke pawòl sa a li ap rès avèk lemonn, moun pa konvèti. Men, se vre lemonn ap jwenn pa l, men li plis ap pale la de moun ki anndan legliz, de moun ki legliz. kap tande la pawòl, ki nan koral, ki se pastè, ki se doktè, ki se evanjelis, ki se dam misyonè, ki se ki nan koral, ki se monitè, monitris lekòl di dimanch, eksetera, kap fè lekòl timoun, ki se eksetera. Sa avè, se plis avè gwoup de moun sa yo ke pawòl sa li adrese. Ann pran vèsè 37 la, nap dekòtike l. Il repondit, Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Se Jezi Kris. Li vini, li pote bòn semans lan pou nou, pote lapawòl. E sa fè lapawòl li enpòtan. Pa bliye, lòm li gen twa pati ladan l, li di nou sa deja, le kò, lam, e lespri. Le kò, li bezwen manje pou l manje. E sa fè lè w leve le maten, ou pran dejene, a midi, ou pran lunch ok ou pran dine e aswè ou pran soupe sa vle di fò kò la manje men pa bliye lòm pa sèlman kò li se nanm li se lespri tou men yo menm yo pa manje manje pou kò a bezwen an. Manje ou manje se la parole de Dieu. Anyway, kit ou bal parole la, bon, m pap di la parole de Dieu sèlman, yo manje, yo se espri paske yo pa vizib, yo manje bagay envizib. Ou wè m pa di la parole non, mwen di yo manje bagay envizib. Poukisa m di yo manje bagay envizib? Paske si w ba l lapawòl, ou ba l, e poutèt sa doktè a di, doktè, anpil fwa doktè yo di pou w viv an bòn sante, fò w manje healthy, sa vle di fò w byen manje, fò w manje manje ki bay lasante. An men, nan lespirityèl, gen manje ki healthy, ki bay lasante, se lapawòl de Dye, gen manje ki pa bay. ki se la pa bèl pawòl de ki la sa verite, e gen manje ki pa bay la sante espirityèl. Paske se manje, movèz manje, movèz nouriti ke yo ye. Sa vle di kò a, si w pa fè, si w pa ba l bòn nouriti, l ap, li, pa nan kò a non, lespri ak nanm nan, anyway l ap manje kanmèm. Kit ou ba l lapawòl de Dye l ap manje, si w pa ba l lapawòl de Dye l ap manje kontrè la. Ok, l ap manje sa l dwe manje paske l ap manje kanmenm. Nanm ou ak lespri ou ap nouri kanmenm. Swa ou nouri l a bon bagay ou byen ou nouri l avèk move bagay. Jezi vini jan m di a li pote lapawòl, labòn semans. Lapawòl se labòn semans. Lè w pale pawòl la avèk yon moun, ou plante nan lavi l. Lè w pale pawòl de Dye avèk yon moun ou plante pawòl Bondye an lavi l ok e otomatikman ke w plante pawòl Bondye an lavi l l ap leve l ap pouse l ap bay fwi la bòn semans vèsè 38 le chan sè le mond la bòn semans se son lè fi di wayòm li vrè se son lè fis di malen le chan sè le mond pou tèt sa Jezi Kris voye nou al preche la bòn nouvèl di wayòm. Al nan lemonn. Ok, ou lan wayòm nan, ou sòti, ou al lan lemonn pou al preche pawòl la. Kisa k lemonn? Lemonn se tout moun ki pa aksepte wayòm Bondye. Ki pa vle aksepte wayòm nan. Ki pa dakò pou yo antre lan wayòm nan. Oubyen tout moun ki fè, ki pa fè pati de wayòm nan, yo se lemonn. Ou ka, ou ka, ou ka vrèman, kijan m ta di sa, ou ka etone pou m di w gen moun ki legliz, k ap pran lasèn, gen moun ki legliz ki lan tout aktivite legliz, yo lemonn, se lemonn yo ye. Paske pou w pa lemonn fò w kwè nan wayòm nan. Fò w mache nan prensip wayòm nan e fò w obeyi ak tout bagay wayòm nan egzije fò w mache ladan yo. Kontrèman, ou se lemonn.

Nou menm ki fè pati wòm nan se lespri Bondye kap dirije nou, se lespri Bondye kap mennen nou. Nou dakò pou mèt la mennen nou. Nou dakò pou pawòl Bondye sèvi nou de gid. Nou mache selon prensip pawòl la. Lè sa a nou se les fils du royaume. Li vre, se son les fils. du malin. Les fils du malin, se tout moun, swa ki pa dakò a pawòl la, gen ki di w Bondye pa egziste, se yon fake, ok, wayòm Bondye a pa, se pa, se pa bagay vrè, se istwa, se fab, ok, gen ki anndan legliz kap fè tout bagay anndan legliz, yo pa kwè nan wayòm nan. Donk ou pa kwè l, ou pap wè l, men si w kwè l, wap wè l. E li di, Lenmi ki la seme, sè le dyab. La mwason, sè la fen di moun, lè mwasonè, se son lè zanj. Lenmi ki la seme, sè le dyab. Le dyab a de fis, pa bliye, le fis di malen. Le fis di malen, gen moun ki bay nanm yo a dyab. Gen moun ki vann nanm yo a dyab. Gen moun ki vann nanm yo avèk lespri malen. Yo, lè m di moun ki vann nanm yo avèk lespri malen, yo deyò a, yo anndan legliz tou. Paske Jezi Kris la, se avèk anndan legliz l ap pale. E m pral montre w kote se anndan, se avèk anndan moun ki anndan legliz l ap plis pale. Ok! Dyab la se sa l fè, l ap di tout sa ki kontrè avèk lapawòl de Dye. Depi ou wè ou se yon moun ki ostil avèk lapawòl de Dye, ou mèt konnen ou se le fis di malen. Pa gen asòti de la, paske se de kan k genyen. Se swa lan wayòm Bondye a, ki se le fis di wayòm, oubyen ou Opoze avèk wayòm Bondye a, ou se le fis di malen. Pa bezwen, ou pa bezwen fè yon pakèt filozofi pou w konnen kiyès ou ye. Ou konnen èske ou dakò avèk wayòm, ou lese w enpremye pa wayòm nan, ou anndan wayòm nan, wayòm nan avèk ou menm fwa yon sèl, oubyen èske ou sou fake. Paske nou konnen gen anpil moun ki, wè legliz se kote ki gen anpil blofè. Fek. Fek fek fek fek. Ou jwenn yo lan tout nivo. Ou jwenn yo lan tout nivo. Tout nivo konnen kan nan legliz la. Depi sou pastè rive sak pi ti fidèl la. Anpil fek. Les fils du malin. Ki fils ou ye? Fils du royaume oubyen fils du malin? Se lanmò li ye, se ou konnen l. Gen twa moun ki konnen ou byen. Ou menm ou konn tèt ou. Premye moun ki konnen ou byen an se Bondye. Ou menm ou konn tèt ou. Gon lòt moun ki konnen ou se satan. Li konnen ou byen. Ou pa ka ba l fek. Li konnen lè w sou, lè w fek, lè w vrè. E nan vèsè. 40 lan e di, Ò, kòm on arach livre e k'on la jèt o fe, il en sera de mèm a la fen di monn. Il en sera de mèm a la fen di monn. Anndan legliz gen tout kalite moun. Gen les fils du royaume, gen les fils du diable. Sa map di w la se verite wi. Si w vle kwè l, kwè l. Anndan legliz gen les fils du royaume, gen les fils du diable. Li vrè yo se les fils du diable, ble a se les fils. du royaume. Gon lè kap vini tout bagay ap vini, la Bible di nou sa. Il en sera de même à la fin du monde. Gen moun ki pa menm kwè lan fen mond lan. Yo panse tout bagay prale a merveille. Dayè nou wè tout bagay ap vire tèt anba la. Ou pa ko wè nou, nou gen pou nou wè. Paske Jezi Kris anonse nou bagay yo prale de mal an pire. Li deja di nou sa. E sa fè Pawòl la di, Moun k ap sèvi Bondye yo pa pè movèz nouvèl, paske yo konnen movèz nouvèl la ap vini. Movèz nouvèl la ap vini. Gade pou w wè nan rezo yo, ann gade bòn nou, ann fè yon balans de bòn nouvèl a movèz nouvèl, w ap wè se pa gen plis movèz nouvèl ke bòn nouvèl. Movèz nouvèl ap toujou vini men nou menm nou pa pè movèz nouvèl paske nou konnen fò yo vini. Y ap vini paske Jezi Kris montre nou l deja. Se avantaj sa a moun ki gen nan Wayòm nan konnen. Wayòm nan konnen ki jan monn nan kòmanse e ki jan l ap fini. Tout moun ki nan Wayòm nan konnen sa deja byen. Tout moun ki nan Wayòm nan konnen ke Jezi Kris gen pou l vini. Bondye gen pou l fè fen monn sa a. pou l kreye yon nouvo monn avèk moun ki nan wayòm ni. Sa pa gen manti de sa, Labib di nou sa. Se menm jan nan lafen di monn nan. Menm jan w te wè mesye a te di kite tout pou sa ansanm nan, kiltivatè a te di kite tout pou sa ansanm. Anyway livrè a ap toujou bay pa bay anyen paske se gazon li gazon ou janm wè gazon bay fi pou moun manje men ble a bay fi paske ble a aktyèlman nan lemond gen pwoblèm ble nou konnen likrèn avèk larisi se 2 pi gwo peyi ekspòtatè de ble nan lemond lachin se youn tou lend se youn nou konnen ke E akoz de pwoblèm sa, yo anonse yon pwoblèm blik pral gen nan lemonn. Paske Larisi avèk Likrèn an gè, Likrèn se youn nan gwo ekspòtatè de ble, anben ki vin fè ke monn nan pral gen mank ble, pen. Lè yo di w ble a, se avè l yo fè pen, yo fè yon pakèt bagay avè ble. Ok. Le fils de l'homme enverra ses anges.

Li pral anndan legliz, lap retire livre yo lap boule yo, e lap pran moun ki se les fils du royaume, lap retire yo pami les fils du diable anndan legliz, e les fils du diable melanje avèk le monde, an men sa ki pat vle aksepte Jezi Kris pandan yo te nan le monde, yo pat vle mache nan prensip royaume nan, an men sa kap pase, an men yo tout pral pase au feu.

Le paradis ou lanfè a. La vie éternelle ou la mort éternelle. Fils du malin, fils du diable. Kiyès ou ye? Se la grande question. Kiyès ou ye? Ou ka reponn li pou tèt ou. Kiyès ou ye? Kote ou prale? Ou ka reponn pou tèt ou. Ou ka reponn pou tèt ou. Mwen m avè w, fò nou fè anpil atansyon pou nou se pa livrè. Pou se ble pou nou ye, pou nou bay rekòl, pou nou bay fwi, pou nou eritye lavi etènèl. Pou nou eritye le wayòm de Dye. Sinon, ou fini. ou fini. Ou fini. Paske, il ou a de pleur, de grisman de dan. Nanm nou, gen moun ki di, lè nou mouri tou nou fini, non lè ou mouri ou pa fini. La mort se la separasyon de l'âme et de l'esprit. kò a retounen kote l te ye a, paske la, Bondye te di sa, tout sa l di fòme l akonpli l, ou se pousyè w ap tounen nan pousyè, li te pran pousyè de latè li fòme kò sa yo ke w ap anbeli a, ke w ba l plis enpòtans ke tout lòt bagay la, ok, ou pran swen l plis ke nanm ou ak lespri w. Tandiske lòm se yon lespri k ap viv, se yon lespri ki gen yon nanm k ap viv anndan yon kò. Nanm ou ak lespri ou pa ba l ankenn enpòtans, ou pa vle ou pa vle voye je gade l. Kò a, lè ou mouri li pou l fini, l ap tounen kote l te sòti a nan pousyè men nanm ou ak lespri ou, ou stil egziste. Dayè pa gen lanmò. La mort sa n'existe pas. Ou pase de yon etap a yon lòt etap. Ou pa gen kò ankò, men nanm ou ak lespri w egziste. E se yo ki pral soufri. Nanm konn soufri, lespri konn soufri. Lè w gen yon bagay k ap fè w mal. Se lan nanm ak lespwi w ke w santi l ap fè w mal. Ou konnen w pa gen kò, men nanm ak lespri a ka toujou lan soufrans. Nou kontan pou n te lakay ou. Pa bliye jodi a sijè n te genyen se. la le wayòm de Dye yn reyalite. Wayòm Bondye a son bagay ki reyèl, se pa fek, se pa fab, se pa istwa, men son reyalite ke li ye. Degaje w, leve pye w pou w antre lan wayòm nan, konfese Jezi, aksepte li kòm Senyè e Sovè w, paske Jezi Kris di, seswa w pou mwen oubyen w kont mwen. Si w pou mwen, ou lan wayòm nan, si w kont mwen, ou pa lan wayòm nan, anben, ou lan lòt kan an. E lòt kan an li kankannen. Lòt kan an se dyab la. Li deja jije. Li kondane deja. Li pral nan lanfè dwat. Pa gen manti nan sa. Ou menm k ap swiv li, ou pral fè menm wout avè l. Paske se avèg k ap mennen avèg. Men, si w aksepte Jezi, Jezi ap mennen w kote l rete a. Paske sa w ap swiv la, l ap mennen w lakay li. Si Jezi w ap swiv, Jezi ap mennen w nan wayòm li an. Si sa tou w ap viv, w ap swiv, anben sa t ap mennen w nan wayòm pa l la tou. Paske l gen yon wayòm. Ok le fils du malin. Bondye beni ou. Kòm nou te kòmanse pa la priyè, an nou fini pa la priyè. Papa nou ki nan syèl la, Dye vivan nou kontan. Nou di w mèsi, mèsi pou gras ou. Mèsi pou tout byenfè ou nan lavi nou. Mèsi pou pawòl ou ke ou te mete anndan nou pou nou te pataje avèk tout moun ki t ap tande nou. Nou mande w tanpri papa pou w kite pawòl sa yo antre nan kè chak moun k ap koute nou e otomatikman yo bliye l. Men pèmèt ke li rete lan lespri yo, fè depo lan lavi yo, lan nanm yo, lan kè yo, lan panse yo, pou yo reflechi sou li, pou yo fè bon chwa. O non de Jezi, nou priye ou. Amèn. Bondye beni nou. Mwen te kontan e avèk ou. E pa bliye, pataje, e kòmante. Poze kesyon, dans la mesure que nou kapab, n ap reponn ou. A la pwochèn.